Twa bèl kesyon vrèman rèd pou poze yon ti fanm menm si w pot ko renmen ansanm avèl man yow pa bliye lè wap met may sou yon ti fanm baz si w vle krake may ti fanm sa depi avan menm ke l renmen ansanm avè w man pa gen lòt bagay pou w fè ke gate l atravè pawòl wap di l kesyon wap poze l man se yon bagay konsa l ye ti mesye ou konnen depi wap swiv King Love man kèlkeswa sa w bezwen nap ba ou la e sak fè byen rapid nou pral ba w Ti kesyon sa yo pran son gad video a jiska la fen pou pa rate anyen nan sa n pral di la yo baz paske yow depi w ka pratike sa e bagay malè nèt ou pral fè menn si n gen kesyon kontinye poze map reponn nou epi si n gon bagay sekrè se instagram li ye menn byen rapid ann ale. Tande ti mesye, nou pa ka ap pran tout bèt sa yo la epi n pa vle di m fè travay la menn just peze bouton subscribe la epi aktive ti klòch la retire l sou pèsonalize mete l sou tout youtube ka fè w konnen chak lè n lage yon video menn ou fè l. Ebyen w valide wi frem. San ke nou pap bliye di yon gran mèsi a chak grenn moun ki deja abòne ok ann avans. Premyè kesyon an byen rapid men nou ka just di m anzon bagay konsa. Pami tout ane ou pase nan vi w yo, kiyès ki te plis make w e ke w ta renmen pase ane sa a nan yon jou si w te gen kapasite pou fè sa? Yeah, pa bliye baz, lòske w vle krake mayo yon ti fanm se just. Di l yon seri de bagay ki biza. Imajine w poze ti fanm nan yon kesyon kote ke l pral imajine li menm k ap pase yon ane nan yon jou menn. Ou ka imajine w nan ki degre ke may ti fanm sa a pral krake menn. Baz, pa gen asòti de la non frè. Lòske w itilize yon seri de pawòl biza pandan w ap dyaloge a yon ti fanm menn. Epi si l ta di w men tèl ou tèl ane bagay sa yo ka di w si w kontinye pou w mande l ki rezon k fè se tèl ane epi li menm li pral di w parapò avèk yon seri de bèl moman l te pase, kè l te kontan ekst. Cetera se sur ke se sal pral di w menn pe enpòt janl ta di w la ou konnen se may kap mete menn nenpòt repons ti fanm nan ba w se just profite de li menn pou tou met may sou li baz ou ka just di l yon bagay konsa an ok ok m wè sa w di a ou ka pase yon pi bèl moman ke sa toujou wi gon nèg ki rele John depi w fin gen misye bò kote w tout è posib wi be. Yeah di manzè yon bagay konsa menn pa bliye John sa w wè m di nan pawòl la baz se non pa w pou l ye menn ou wè sa m di w la si w rele Robert wap mete Robert nan plas John nan etc men la a ti fanm nan pral etone l pral twouve kè mwen pran nou rive sou li non sèlman pawòl la li dirèk e li endirèk nan sans tou tou montre fanm nan ki sa w vle la a men fò w entèlijan nan game nan baz wè sa m di w la son jwèt kap jwe son challenge kap fèt konprann depi w vle yon ti fanm renmen ansanm avè w fò w ka challenge men fò w ka ba l defi fò w ka pwouve l ke se pa nenpòt nèg ki la son nèg kap pwouve la diferans men. Se sur ke li ka di w yon bagay konsa gen dwa pap janm fèt. Ou konnen fanm toujou ap pran pòz sesi sela yo. Ou pa bezwen atann ke l pral reponn nan enterew non sans menn. Ou konprann lap toujou bay fil a retòt paske ou konnen e challenge kap fèt menn. Erè pou w pa fè baz se pa al jistifye w ni pa al vle pou w enpresyone fanm nan pou w pral pouse kò w pou pral montre l ou ka fè tout bagay vre. Tout bagay yo se may yo ye menn. Poze w, kalme w, fè bagay yo san redi, san fòse. Pa fòse anyen menn. Pozo se pawòl kap bay konprann ou fin di yon bagay pozo epi nenpòt janl reponn nan janm diw la ka just dil ah ann poze sou sa sèl sam konnen papiw John gen poul fèw viv de moman kew poko janm pase nan viw yeah epi tou pwofite di manzè an pasan ale wè dezòd pase ou pat genyen non lèw te timoun yeah baz ou wè ki game ki jere la nou menn non sèlman ou fin di sa ou di yo kanpe dèyèl menn pa bliyem diw nan plas John nan se nonw pou mete baz. Une fwa ke w fin kanpe dou yon pawòl pwisan konsa baz m pap ba w manti ou chanje sijè a sou li menn li pap gentan pou l reyaji sou pawòl sa w di a son lòt bagay ou di l lè l te timoun li te dezòd kounye a l pral reyaji sou dezòd lè l te timoun nan e se nan moman aprè ke l vin pale ansanm avè w pawòl sa yo pral fè enpak nan sèvo l menn se la l pral domine de ou a wi frè itilize repons li ba w a pou w kontinye dyalòg la dezyèm kesyon enpòtan w ka poze ti fanm ou ka just di l. Ki pi bèl grenn pawòl ou sonje yon moun te di w ki te fè w santi w byen? Baz, sa se yon kesyon ki trè pwisan ke l ye men. Mesye, m pa vle al twò long a videyo a. Si n enterese avèk lòt plis bèl kesyon oubyen kontinyite de kesyon sa yo toujou, ou p ap jwenn yo lòt kote ke anndan liv sa a ki rele Posede kè yon fi san pousan mal alfa. E pou sa liv la la tcheke l men epi, pa bliye link la nan tèt seksyon kòmantè oubyen nan deskripsyon videyo a men, n ap di w, si se Ayiti oubyen Sendomeng, kontakte n sou nimewo telefòn sa w ap gade la epi m ap jere w alèz alèz san pwoblèm men. Yeah!